Ou pa bezwen triste. Si l ale, li pa rele w, se paske li pa enterese. Li senp, ou pa bezwen triste pou sa. Li pa enterese tou senpleman. Li jis pa bezwen w. Ou pa enpòtan pou li. Pafwa verite a fè mal, se vre. Men, aksepte l se yon remèd ki pèmèt ou vin endepandan. Li pa posib pou nuit kòm jou ap panse nan moun ki pa enterese nan ou. Si ou pa rele l, li p ap reponn. E lè l resi fè sa, se yon bagay li bezwen defann. Mwen menm, mwen aprann konnen moun ki pa chèche w la, li pa sonje w. E si l pa sonje w, li pa vle w. Li osi senp ke sa. W ap jwenn w ap kraze kò w. Sa dur! Sa fè mal! Men se laverite. Il faut l'accepter. E sensèman, fò w dakò. Fò w dakò ke w pa enpòtan pou moun sa. Fò w dakò w pa enpòtan. Si l pa chèche okenn koneksyon avè w, se paske w pa enpòtan pou l. Laverite ka fè w mal. Une fois. Men blessure mensonge lan son bagay kap dure pou toutan. Valorize moun ki baw valè e pa priyorize moun ki tou chwazi w sèlman kòm yon dezyèm opsyon, kòm plan B. Wi, lè sa va trè mal, li chèche w paske ou se sèl moun sou ou l ka apiye, paske ou menm ou toujou prè pou tande l. Yon moun ki chwazi pataje sèlman moman fènwa li yo avè w, kòmkwa pou l ka jwenn apui w e rekonfò w. Aprè sa l disparèt ou pa tande bri l ou pa tande kote l fè se kan l gon pwoblèm ou tande l li pa janm sonje w nan bou jou l yo moun ki bezwen w lan ap rele w san w pa mande l moun ki apresye w ki renmen w lan ap toujou chèche mwayen pou l fè w souri e l ap demontre w sa tout jan moun ki bezwen amitye w lan ap toujou chèche mwayen pou l la pou ou e pou l fè w souri sispann ap apiye sou chouz bwa pouri. Sispann pandye nan branch bwa sèch. Avan lontan, ou ka woule nan yon falèz san ou pa rann ou kont. Fo zanmi, se sa l ye. Yo se chous bwa pou ou, yo pa lòt ke chous bwa pou ou. E yo se yon branch bwa sèch, ou pa konn ki lè y ap kase avè ou. Ou pa dwe dezyèm opsyon pou pèsòn, ni plan B pèsòn. Lè yon moun pa ba w enpòtans ou merite a, fè l pou tèt ou. Valorize tèt ou, se lè sa a. Wa jwenn yon moun ki renmen w tout bon e apresye w tout bon ki pap janm mande Bondye pou vire do w ale, ki pap janm mande Bondye pou l pèdi w menm yon segonn. Sa w merite a pa sipoze yon amou, ni yon amitye sentetik, li sipoze reyèl. Mòd relasyon sa avèk moun sa yo, se kansè yo ye pou lavi w. Pa rann ou kont, yo pap itil ou anyen, men fòk lavi w gon ekilib. Fò kite espas, fò kite espas yo lib e pwòp pou akeyi moun ki ap ofri vrè amitye, ki ap ofri vrè amou reyèlman pou ou kapab konble men se pa pou konbre, pou ou konble avèk amou e amitye sensè e pwòp avèk yon seri moun, avèk yon seri moun de trè bòn entansyon, de trè trè bòn entansyon. Men se pa pou w konbre avèk ipokrit, rat mòde soufle. Si ou menm k ap gad videyo sa, ou konnen ou s on movè ami, ou konnen ou s on moun konsa, ou gen yon degre, degre, ou gen yon degre de konsyans pou w santi ke w se yon moun konsa. Si w ap fache, piga w fache avè m, fache avèk laverite, paske je ne fais que dire la vérité. Ou vle pou yo sonje w, ou vle pou yo ba w valè, ebyen fò w fè l dabò. Alò, mete w egal. Avèk moun tout moun panse ki pi wo pase yo a. Pa gen moun k ap ba w valè si w pa fè l dabò. Se ou menm ki pou valorize tèt ou dabò. Sinon y ap pase w anba pye. Y ap bouke imilye w. Y ap bouke pran w pou sa w pa ye. Y ap bouke minimize w. Kòman w ap fè panse ke non sa twòp pou mwen, m pa merite l. Kòman w fè ap kategorize tèt ou, w ap di non. Ooh tout bagay sa non li trò gwo pou mwen m pa merite tout sa non ou pa gen dwa pou di sa ou merite de gran de gran de grand choz fè atansyon a jan wap pale ak tèt ou fè atansyon a sa wap pwononse sou tèt ou paske pawòl ou gen dwa koze chit ou fò kwè ke ou merite tout bon menm jan wè moun sa nan gwo oto sa menm jan wè moun sa gen bèl mezon sa bèl kay sa gen tout bagay de liks yo ou menm tou. Ou menm tou fòk kwè ke ou merite yo, ou ka gen yo, pa janm wè yo twòp pou ou, pa janm wè yo twò gwo pou ou. Ou se moun menm jan ak tout moun, ou gen san menm jan ak tout moun, ou merite menm jan ak tout moun. Pa janm kategorize tèt ou, pa janm minimize tèt ou, ou sipoze bay tèt ou yon nivo ekstraòdinè. Lè sa a, w ap sezi wè jan moun ap ba w valè, jan moun ap pran w kòm egzanp. Pa bliye pawòl ou se benediksyon w, pawòl ou ka koz. Sitou tout sa k ap pwononse sou ou sipoze pozitif, yo pa sipoze gen aspè negatif ladan yo. Si gen pi wo, se ou ta pi wo, nou pa sipoze mete ou pi ba ke pèsòn moun. E gade, eseye chape w de moun sa yo ki toujou ap minimize w la, moun sa yo ki pa fè lòt bagay ke gade w mwens ke yo, gade w kòm ti piti devan yo toutan. Moun sa yo, ou sipoze chape pou ou de yo. Sipoze retire kòw bò kote moun sa yo. Al pran fòs, al chèche viktwa, repliye, pa rete lè yap plenyen, di wi, yo pa sou bòm, yo pa valorizem, yo pa sonjem, yo pa banm valè, non. Aprann konnen valè a sipoze otomatik avan moun. Yon moun pa baw valè, fè kòmsi ou pa wèl. Fè kòmsi ou pa wèl, pa mache dèyèl. pa fèl santi l pi siperyè avè w ah sèlman paske l gon ti machin men w pa genyen l ou gentan panse l siperyè avè w paske l gon kay ou poko genyen l ou panse li siperyè avè w paske l rive nan yon nivo l vwayaje li sesi li sela ah panse l siperyè avè w non ou menm tou w ka fèl sèlman ou sipoze w mete w nan pozisyon panse pozitivman kreye des aktivite epi pou fè ou valorize tèt ou met tèt ou an valè ou sipoze travay pou konvèti tèt ou. an yon moun ekstraòdinè ou nan lavi moun sa yo ki tap minimize w la. Ou vin tankou dlo. Ou vin tankou ou vin endispansab. Travay, kreye de laktivite pou valorize tèt ou jan w dwe valorize l la epi pou jwenn fidbak pozitif la nan men moun paske se lòm nan se sa lè w valorize tèt ou lè w fè santi ou son moun ekstraòdinè e tout sa Wap fè ou mete aksan lèw vin yon moun ki enkwayab konsa, endispansab konsa e sezi wap sezi wap wè se plas wap bezwen fè pou resevwa moun bò kotew. Lèw leve tèt ou wap wè liyn lan byen long kap tann atansyon nan menw. Ou bezwen atenn nivo sa, ou bezwen parvenir a nivo sa fòk ou fèl. Ou kab fè l. E aprann konnen. Aprann konnen, moun ki pa rele w, ki pa chèche w, ki pa disponib pou ou, se paske l pa vle w. Ou pa enterese l. Konprann ke w dwe valorize tèt ou. Lè w fin valorize tèt ou, ou met tèt ou nan nivo sa, se lè sa moun ap vin sou ou pa pil. Byen si, lè fo e lè vrè. Lè sa tou, se ou menm k ap chwazi kiyès w ap kenbe, se ou menm k ap chwazi kiyès w ap kenbe e kiyès w ap rejte. Pa renmen l pou kras. Pa renmen l pou kras, tankou yon vye moun dezespere. Li pran w anba, li monte avè w, apre sa ou twouve l pa merite w. Ou mechan e kriyèl anpil. Li pa fè w anyen, li ba w tout li menm. Se sa w ba li kòm kado, an retou se sa w wè l merite. Ou fèl pèdi yon pakèt tan nan lavil pou ryen wap tronpel parsi parla kèw pa janm fèw mal li ofriw lanmou san mesure aprè ou di ou pat mandel epoutan li tap pi senp si depui lèl te fèw aproch la ou te dil ou kap zanmil men nou pap ka ansanm. Fò w konnen yon relasyon amikal bokou pli fò, bokou pli zenpòtan e bokou mye ke yon relasyon ou byen m te ka di yon fos relasyon amourez. Aprann respekte tan moun ak lavi moun. Ou tèlman dezespere. Ou manke konfyans nan tèt ou, ou santi ou pa gen kapasite pou rive kote ou ta renmen a avèk avèk fòs pa ou. Pou kò ou, ou jwenn li jisteman. Li fè ou santi ou enpòtan pou li. Li fè ou konfyans. Ou pwofite pyetine santiman l. Fè l kwè yon amou mansonj. Ou ka viv de sak nan menl. Ou profite de sal genyen. Yo rele sa parazit. Li pa dwew anyen. Li pat janm dwew anyen. Fow respekte sakrifis avek santiman yon moun pou ou. Pa pran lavi moun pou jwet. E siw kontinye konsa men santans kap tann ou. Lè ou fè ak de mechanste sa yo, ou gen pou ou fini pou kont ou. E menm twouve ou nan yon pozisyon kote ke y ap trete ou avèk deden, oubyen m te ka di, pou plis presizman, avèk mepri. M pa pale pou m ofanse pèsòn, men, Mwen vle ou ekilibre lavi ou. Toujou kwè nan efò ou. Pa abize moun pou ou rive. Si ou te konsa, chanje lavi ou. Mete tèt ou sou yon lòt angle. Mete lavi ou sou yon lòt angle. Fè sa k byen, konsa w ap evite anwi ak malediksyon sou lavi kotidyen ou. M konn gen moun ki pap dakò ak mwen pou sa map di la men chak chak sa m pibliye sou platfòm youtube sa ki se sekrè bonèw la pou konsyans ki touche konsyans ou Konsidere l kòm yon revelasyon. Anplis, fò m di sa klè, m pa konstwi platfòm sa a nan lide pou m fè moun tande sa w anvi tande, pou w ban m like, menm si l t ap kraze lemonn ou anpwazone lemonn antye. M pa fè l pou sa. M fè l pou ekilibre emosyonèl e ede w wè limyè. Answit mwen fè l par amour. M pa fè sa pou m touche. Si w santi w konfòtab, byenvni. E si w santi mwen atake konsyans ou, fè chwa w. Sof ke. Mwen konnen mwen renmen nou tout ekip la, nou tout ki sou platfòm sa. Byenèt ou, ou byen byenèt nou chak ki sou platfòm sa, ki abone, ki toujou prezan sou chanèl YouTube sa, ki toujou pran tan nou, pran san nou pou nou li videyo e pratike sa map di yo, mwen konsidere byenèt nou tankou pa m tou. Toujou franch. Toujou franch e pale verite. Di tout sa w santi jan l ye a. Si w nan pozisyon pou w di l, pou w pa fè pèsonn viv yon relasyon makiye. Ou kapab trennen jodi a. Pa fè sa pou lajan, pa fè sa pou sa ou wè nan men moun. Pa fè sa pou kras, jan m te di l odebi. Mo sa a ka sonnen fò nan zòrèy ou, l ka nui w. Men pito l sonnen konsa. Li nwi w un peu, ou pran konsyans de li. Pa fè l pou kras. Paske jodi a ou ka ap trennen, epi demen ou vin ap mennen on ne peut plus. Pa gaspiye tan moun ni pa w, fè pwojè pou lavi w. Lite paske ou kapab leve nivo a. Ou kab met nivo a nan nivo ke ou vle a, avèk plis danvi e de devouman. Pa itilize kouraj moun mal, sinon, si ou pa peye l nan bò goch la, w ap peye l nan bò dwat la. Ou konn sa sa vle di? Alò, koute konsèy sa yo, konsa, Ou genyen chemen bonè w ap trase avèk anpil limyè sou li. Je vous aime tous. Sekrè bonè w renmen w anpil. M swete ke nou te renmen ti videyo a e pataje l. M swete ke m pa blese pèsòn men m jis bezwen ou fè yon ekilib nan vi w. Si w twouve ke ou fèb jodi a, sa pa vle di demen ou pap fò. Ekonomikman, santimantalman, emosyonèlman, pa gen anyen ki di ou pap fò. Ou sipoze sèlman lite pou ou kapab leve nivo a, mete l nan, mete l kote ke ou ta renmen. Pa renmen l pou kras. Avèl paskew renmenl kelkeswa janl ye fèl par amour.